Kòman nou ye kòman nou ye welcome to the express network Daril Trazibino jodi a nou pral pote yon bèl show pou ou ou menm ki se premye fra wap tande nou sou euh, network lan nou salye e nou dou byenveni e nou pral fè nou pral pase yon trè trè trè bèl moman ansanm e ou menm ki pa konnen mwen se Daril Trazibino mwen son jèn ki spesyalize nan domèn digital webs and marketing e ki ede anpil jèn antreprenè etabli biznis yo sou entènèt la. Jounen jodi a, se yon plezi nou pral pataje espas sa ansanm avèk Jhonny Peter Louis ki soti an Ayiti sa fè 11 mwa, 11 mwa Peter? Ya. 11 mwa, wap pale tou pi fò. Pale pi fò pou moun yo ka tande. 11 mwa depi Peter soti an Ayiti. Avèk ekspètiz nou, e lè Peter te vini la a, Peter te jwenn nou, e nou te ede Peter a evolye nan domèn nan. Jounen jodi a, nou pataje platfòm sa ansanm avèk Peter, li menm ki pral pataje eksperyans li ansanm avè w, e depi Ayiti, pakou li, e anfans li kote l grandi, e kòman l fè rive jounen jodi a isit nan eta Florid. kote li se yon jèn antreprenè k ap fè biznis nan domèn Webs and Marketing as well e Peter se yon nan moun ki ki ap etidye nan domèn finans e kòman yon moun ka ede moun evolye nan domèn Webs and Marketing ansanm avèk kredi. Nou konnen kominote a pafwa gen anpil bagay nou toujou tande anpil rimè moun ap pale e mwen anpil moun ap pale de domèn taks anpil moun ap pale de domèn kredi anpil moun ap pale de domèn real estate e jounen jodi a nou vini avèk yon jèn ki fè eksperyans avèk pwogram nou yo e m kwè Peter antre isit an fevriye ane 2023. Jounen jodi a nou nan mwad mas, jodi a se 23 mas 2024, nou pral kite l eksplike ou apre 1 an eksperyans li isit Ozetazini pou l di nou kòman sa ye, kòman l ap evolye nan kominote l. Peter monchè m salye w welcome on board, welcome to the Express Network, s on plezi pou m gen w ansanm avè w. Welcome Daryl, welcome Express. Nèt nèt Rock like e avèk yon plezi m sou platfòm nan avèw aswa e son bagay ke m pat ka tann donk pa rapò avèk aktivite nou nou pat gen chans pou n te fè sa deja anfèt se avèk yon plezi tou pou m pale ansanm avèk tout moun yo yon sans kote m ka di nou nou vrèman nou vrèman fyè de sa nou jwenn nou vrèman fyè de sa nou tap chache. Kòm Gady, m s on jèn ki benefisye de pwogram tout moun konnen Humanitaire Biden. Donk anpil moun nan lari a pran pwogram sa pou yon bagay ki lejè. Donk se yon pwogram ki, m te ka di ki nan, ki o benefis tout Ayisyen. Men nou pap chita sou sa sèlman. Donk nou vle fè, nou vle fè, fè santi ke gen anpil siksè. Ke ou te, ke ou te moun, moun Biden, ke ou te yon moun ki te la nan peyi a vye tan, ou ka fè. Men li, li pral depan de antouraj ou. Anfèt, nan ennan mwen genyen nan. nan peyi an sa m gentan aprann sa m gentan jwenn men tout sa yo se pa rapò de antouraj mwen li nòmal chak moun ki ap viv pou gen yon antouraj ou ka aprann de li m pa gen pwoblèm ou vini ke ou te ke ou te Florida ke ou te nan yon lòt state kiyès ou pran kòm kiyès ou pran ki nan antouraj ou kiyès ou pran kòm moun pou swiv. An fèt, m ka di, pa rapò avèk antouraj mwen, gen anpil bagay m gen tan jwenn. Ke n ap pale de biznis network ki sou entènèt lan, like, nou pale de kredi, jan Dary Trask vyen te di l, real estate, tax, tout sa yo. Donk, se mete w nan, mete w nan yon lin pou swiv yo, mete w nan yon lin pou konprann e chèche moun ki ka edike w e chèche konnen. Pa chita sèlman tande sa yon moun ap di, pandansetan moun nan pa konn de ki sa l ap pale. Moun nan pa ka ba w yon eksplikasyon ki nòmal. Anfèt, m ka di, nou pa ka etabli sou tout nèt. Si m ta fè yon ti pale de kredi, m ap sonje lè m Ayiti, lè moun ap pale de kredi, m pa t, m pa t konn sa sa vle di. An jeneral, kredi pou mwen se te leve maten an, oke, m te ka di nan zòn kote m soti, pi bèl mache ki genyen sa te toujou fèt lè samdi. Lè sa m di lè moun ki gen mwayen ok m te ka di machann ki nan lokalite kote m yo sot pran bagay nan depo yo vini ok m ka di kèt manman m ka di yo Pitè pase kote kòmè ti Jann nan an achte yon achte tan bay mwen kredi epi nan next day m ka peye l oubyen nan 8 jou aprè m ka peye l se sa pou mwen kite kredi. Pitè pou jan m tande w ap pale la gen moun ki p ap konprann ou se yon moun ki fenk gen 1 an nan peyi an? Anfèt se pa pwoblèm nan kisa li ye donk Chans pam mwen te vini nan peyi an, mwen gen yon bon antouraj e mwen aprann de antouraj mwen e sa map swiv sou entènèt la tou, kisa wap swiv sou entènèt la, tout sa yo baze de antouraj la pa sèlman moun ki bò kote w yo, ou gen yon telefòn nan men w, gen yon konpitè nan men w, kisa wap swiv sou konpitè a, kisa wap swiv sou telefòn ki nan men w lan, of course ou ka toujou, ou ka toujou fè tèt ou plezi ok ou di ou defoule ou chèche yon ti bagay pou relax ou, men sa pa vle di pou pase tout tan ou ap swiv ou ap swiv. chèche kisa wap swiv la, fòw ka aprann de antouraj ou e kreye yon posibilite tou, ok si w vini la nou tout nou vini nou vin chèche, pa gen moun m ka di ki kite m te ka di imigran ki vin nan peyi a ki pa vini se chèche yo vin chèche, men pandan yo vin chèche a fòw mete mete bon sans sou, chèche avèk kapasite, chèche avèk entèlijans, like nou vini m te ka di. M vini, m te ka sèlman antre chèche m jwenn yon travay, m ap travay 12, 13 dola pa è. Men imajine w, pandansetan m vini nan yon pwogram k ap dire dezan. M pa ka fè tout dezan an m ap travay konsa. Men akoz de antouraj mwen, jan m di l la, m eseye al chèche yon bagay pou m demare e pandan m demare a, antouraj mwen ap ede m. Wè, atò jan vini.
Ok, so ou menm, e, ou gen, m ka di, ou gen, ou antre isit an mwa fevriye 2023. Ya, fevriye 2023. E, so, n ava di ou gen, ou fenk fete 1 an depi ou antre nan peyi an, e ou se yonn nan benefisyè pwogram Biden nan. So far, èske ou ka, èske ou ka eksplike moun yo eksperyans ou nan peyi an, dapre, antanke yon jèn ki fenk vini, Ki sa ou panse ki nesesè antan k pou jèn yo k ap vini paske gen 138 mil ayisyen ki fenk antre la ki ki advice ou gen pou yo kòman ki ki ki premye step ou panse yo ta sipoze fè? Ok anfèt kòm premye konsèy ke m ta ka genyen pou yon jèn ki vini la ki pa gen anpil tan oubyen ki pwal vini premye sa pou fè li nòmal pou chèche konnen ok menm si w pa ta pale la san pou san li mèt a 35 pou san ka degaj ou ka mande yon enfòmasyon an anglè paske se sa tout sa tout sa w bezwen nan peyi a l baze sou ka ka degaj ou an anglè like m ka bay yon egzanp m sonje lè m fenk vini yon semèn aprè m te soti avèk yon. Wap di moun yo sa premye jou ou isit ou tou travay. Of course, se sa map pale de antouraj. Bon di moun yo sa premye jou menm kote ou desann èpòt la se nan yon travay wale. Vwala ok se nan next day, nan next day mwen isit e mwen al travay. Donk m ka di pou m Ayiti m Pòtoprens m tap vire sèke m te gen aktivite nan men m gen bagay ke m tap fè. But men lè m rive isit se kòmsi m vin m vin santi m ti bebe. Dezyèm jou nan peyi a epi m te deplase m al nan yon travay. lèm ale nan espas yo kitem nan m pa genyen moun ansanm avèm but yo ban mwen kòb kòb ki nan menm nan m grangou m pa ka achte manje se sa map di gade pite k rive nou sitiyasyon kòb nan menm m pa ka achte manje kisa w vle k te pwoblèm nan m pa pale anglè kounye a m di nòmalman m sipoze degajem pou m konn kijan pou m mande an anglè pou m konn kijan pou m achte an anglè. Sa w panse priyorite yon jèn lèl fenk antre ozetazini Priyorite a se fòk li pale anglè premye bagay. È vèzon, fò pale anglè. Anglè, è pri, e apre anglè. An priyorite ou dwe pale anglè. Ok. Dezyèm bagay ou sipoze fè, panse ok, ou panse, m panse gen bagay m pral di pa egzanp pou kat travay sosyal sekrite sa yo pa depan de ou menm, chak moun gen chans ou gen dwa vini ou fil pou kat travay ou fil pou sosyal sekrite sa pran tan avan yo vini. Kan, kan, kanpe la. M konnen gen anpil jèn ki vini la. Men yo vini petèt gras avèk yon matant yo, yon frè yo, yon kouzen yo. Ou t ap esplike m, gen, gen yon fason yon jèn ka itilize sistèm nan pou l genyen kat travay li gratis. Èske ou ka bay moun yo plis esplikasyon sou sa? Ok. Anfèt, tout sa yo se rechèch m fè sou li. Wi. M te ka di se, m ap toujou pale de antouraj paske m kwè nan sa, e m aprann anpil de sa tou. e map sonje lèm vini an gen yon pwogram de gade se kòm pwogram nan son pwogram de gade son èd imanitè li ye depi w antre a gen yon èd ki la pou tout moun ki antre nan pwogram nan e map pale de food stamp ladann yo baw yon kat ou gen aksè pou achte manje e yo baw aksè tou li gen yon kach wap jwenn ladann m paka bay pri a egzat paske chak moun li depan li depan de ki state ou ye e ladann menm tou wap jwenn yon asirans sante. pou kantite tan wap fè a. Men pou fè sa, li nòmal anpil moun viktim de li. Anpil moun fè aplikasyon an, yo jwenn manje a sèt, men gen posiblite pou yo te jwenn kat travay la gratwit, yo pa jennen pa rapò avèk pwoblèm anglè a. Tout aplikasyon wap fè a, ou pa ka fè l, chèche yon moun ki te la deja ki ka ede w fè l an anglè. Tout lè fwa w fè l an anglè, wap gen posiblite avèk menm papye sa, lè si ou elijib ladan l, wap gen posiblite pou jwenn kat travay la gratis. Donk y ap refere w kote pou w ale e kote y ap ba w randevou pou w al fè kat travay ou gratis. E ou ka jwenn li nan nan 22 jou yon mwa. Piter pou enfòmasyon w ap pataje ansanm avè m la, monchè ou konnen gen anpil moun ki p ap kwè ke se ennan ou gen nan peyi an. Vwala, m ap toujou pale. Ke mwen di sa e map retounen dil ankò. Yon bon antouraj se ou menm ki kreye. Yon bon antouraj se ou menm ki pou aprann de li. Ou ka toujou rive kote ou tonbe a, matant, tonton ou genyen ki te la, li toujou, li gen yon res, li gen de twa kap travay, lap travay nan otèl, nan restoran, li pa menm gen, li abite Lafòt la lè la, li pa menm konn Miyami. Men pa kopye sou matant lan. Jenerasyon pa matant lan deja pase, ou jenerasyon pa tonton an deja pase, ou menm ki vini etanke yon jèn, Anpil nan nou, nou soti Ayiti, se pa paske nou, nou pa gen konesans, men piske nou antre nan yon lòt sistèm, nou oblije retounen pou n al aprann de sistèm nan. Kounye a n ap eseye pran konesans nou te gen nou pandan n Ayiti a, nou ap vin bil li ansanm avèk sa ki se ta pou nou, pou nou kreye yon lòt sistèm. La, m te ka di pandan m vini, manman m la, manman m, manman m la, m gen lòt tonton, matant ki la. M gen tonton m ki gen 40, 40, 43 zan isit, ki pa, ki pa gen yon bon kat kredi. E, lòt fwa mwen rankontre avè l, m ap pale de kredi, l ap di, What? Ou poko gen 1 an nan peyi se ou kap vin pale de revni ki tonton se pa kantite tan men se pandanm vin nan peyi a ki vizyon ki nan tèt mwen ki sak nan tèt mwen. Se pa kantite tan an se ki vizyon ki nan tèt ou. Gen anpil moun nou konnen ki ap viv isit ozetazini pou plis ke 40 an men ki pa janm konnen anyen de kredi pik ki pa janm konnen anyen de sistèm finans lan. Jounen jodi a sou plato a nou gen Peter Johnny Peter Louis ansanm avè nou kap eksplike l k ap eksplike pakou li isit Ozetazini pandan yon peryòd, yon ti bout tan, li rive la a, li se yon nan moun ki benefisye nan pwogram Biden nan ansanm avè l, n ap diskite ok, kisa ki enpòtan pou yon jèn lè w fèk antre isit, kisa w ta dwe konnen pou w demare nan sistèm nan. Kòm nou ka wè Johnny se yon jèn ki trè avize, ki konnen anpil, anpil nan sistèm nan so far e avè l nou pral kontinye dyalòg lan. E petè an an an pou yon pou yon jèn ki fèk antre la kounya la ki petèt ki pa gen yon antouraj, ki pa gen moun ki pou ede l. Kòman jèn sa ka kòmanse mete lavi l sou ray? Eske se ou menm pou l rele? Eske gen yon kote l ka ale? Eske ou gen yon nimewo kote moun yo ka antre an kontak ansanm avè w? Ok, vwala pou yon moun ki fèk antre nan peyi a. Donk mwen te ka toujou ba li menm pwosès mwen te itilize yo. Men pou pou sa ka pi fasil pou li, Mwen ka toujou di, ba yon referans. Pran m kòm yon referans oubyen pran moun mwen konnen ok mwen ka refere l avèk yon lòt moun. Pakont pou ou antre la rapid, menm jan m te fon ti m te fon ti pase sou kredi. M panse nan lòt nan lòt live n ap gen posiblite pou n pale plis de sa. Anfèt, yon jèn ki antre la, premye sa w ta fè menm jan m te di l deja ok lè w vini pa gade sou antouraj ou a, si w wè antouraj la pa bon, Donk moun ki antre w la li antre w sèt li renmen w but si lè w rive nan peyi a sa ou wè lap fè yo pa nan enterè w ou pa oblije swiv moun sa donk si ou al swiv li pandan yo pa nan enterè w donk li pap bon pou ou pa eseye fè moun nan plezi nan sans kote ou konnen ki pral kote ou pral echwe demen like yon moun ki fenk vini la menm jan m sot di l la donk m te pale de kredi antalya a kredi a m te ka di ozetazini se bagay m te ka di an jeneral tout sa nap gade tout baze sou kredi yon moun ki antre ozetazini Premye konsèy m te ka ba ou, dè ke ou nan yon posiblite ou jwenn yon djòb oubyen ou jwenn yon travay, ann eseye gade kòman ou ka bil yon kredi. M panse, mo kredi a li vin, l ap parèt yon ti jan difisil paske nou menm nan peyi pa nou, nou pa, nou pa konnen l, nou pa, nou pa konprann li nan fason sa. E malgre sa, gen anpil nan, nan kominote pa n, moun nan kominote pa nou an ki la tou, ki poko janm gen enfòmasyon de kredi a. Ann eseye bil yon kredi. Byen ke yo ban nou dezan. Dezan yo ban nou an, akoz de yon bon kredi nou genyen, Nou ka gentan fè anpil bagay e sa ap fè menm si dezan rive kè nou pa sote. Paske tout sa nou pral bezwen antrepran nan anvan dezan sou vle ou ka gentan achte kay, ou ka gentan woule yon bon machin e si tout fwa ou achte yon kay nan peyi a, gen de bagay ou gentan genyen nan peyi a, ou genyen biznis, ou genyen moun, kòmsi ou genyen kòb nan men w, ou ka bil, ou ka, ou ka, ou ka pran loan avèk bank ou, ou ka fè tout sa, ou bil yon biznis nan peyi a ok ou vin gen sa ki rele LLC. LSC a m te ka di se menm jan yon yon dezyèm nimewo sosyal sekirite yo ba ou pa rapò avèk sosyal sekirite pa w la men ki gen yon lòt idantite la tout sa yo pou w gen yo men fò w gen bon kredi pou w fè sa yo anfèt m te ka di pou enfòmasyon sa yo sa ap pran tan kòm si ou menm pou al chèche konn yo men chèche yon moun yon moun ki gen tan konnen yo ki ka ki ka ede w avanse ansanm avè w oubyen ki ka kanalize w oubyen ki ka ba w enfòmasyon oubyen ki ka ansèye w de yo men Until ou gentan konnen ou menm ou ka fè pou tèt ou. Men pou jèn sa se pa vini chita leve tout jounen moute sou tiktak menm jan m wè anpil jèn fè ki gentan echwe oubyen moute sou facebook gade moun kap fè zen tout jounen men se eseye chèche kiyès kiyès wap swiv sou entènèt la ki edikasyon wap chèche kisa wap pran kòman wap bil dezan ou gen ou gen nan pwogram Biden nan wè mwen gen 1 an deja kèm poko sote Kèm pa sote pase m gentan santi 2 zan pa banm kè sote pa avèk sa map antrepran e avèk sa m stil ap chèche konn anfèt pou pou pou jwenn enfòmasyon m panse nan fen an map ban nou referans lan oubyen map kite nimewo a pou nou e Monchè Johnny gen anpil enfòmasyon wap pataje la yo menm mwen menm ki ap viv andedan sistèm nan pou dèzane monchè mwen etone map di w felisitasyon paske Pi souvan nou pa jwenn jèn ki vini nan sistèm nan ki genyen ase enfòmasyon e ki konprann kòman pou yo avanse andedan sistèm andedan sistèm peyi a. So, nou wè ke ou son moun ki ki swiv anpil dokimantè oubyen ki li anpil e ki gen anpil enfòmasyon nan men w. So. Kòman yon moun ka rive antre an kontak avè w si yo ta renmen pale avè w plis sou domèn kredi oubyen sou sa ou gntan aprann nan peyi an? Daprè eksperyans ou, èske w ka pataje kèk ide ansanm avèk lòt jèn k ap antre nan peyi an? Ok, pou trè senp, fason moun ka kontakte m pou pou rete an kontak ansanm avè m si w ta bezwen yon enfòmasyon, donk se nimewo telefòn mwen m ap kite. M ap jis kite nimewo telefòn mwen ki se 786.

Depi se pou avansman mwen vle l paske chanjman chanjman se pa sèl Ayiti nou bezwen nou bezwen nan dyaspora tou e m ka di sa klè reyalite mwen menm m ap viv Etazini kounye a lè m te Ayiti se pa li menm m te konnen donk m panse piske lè m te Ayiti se pa li m konnen pandan m ouvè adan m wè reyalite a m oblije mete m nan sans pou m konprann reyalite a e pou m viv sa m ap jwenn nan tou anfèt m panse anpil jèn ki soti Ayiti menm jan ansanm avè m se menm sa y ap viv. Men pandan se li ap viv la m pa swete nou rete nan menm inyorans nou te pandan n Ayiti a sa nou te panse a nou stil rete nan menm panse sa e nou pa update nou pa eseye chanje sa nou te konnen ok yon sèl fason pe enpòt difikilte w genyen oubyen yon konsèy ou ta bezwen jwenn nan men mwen pa rapò avèk enfòmasyon ke m pataje ansanm avèw la yon sèl fason ou ka rete an kontak ansanm avèm se 786. 4 94 98 28. Johnny nap di w mèsi pou patisipasyon w sou Express Network la e m konnen gen anpil moun ki pral enspire a koz de enfòmasyon sa yo ke ou pataje paske nou konnen nan kominote nou an gen moun yo ki benefisye nan Pwogram imanitè lan gen anpil moun ki bwenifisye nan pwogram swa moun ki soti Chili, moun ki soti Brezil, men malerezman anviwònman yo, moun ki nan antouraj yo pa pèmèt yo avanse e s on trè bèl temwanyaj ke ou pataje ansanm avè nou e nap kontinye envite w sou platfòm sa toutan nou gen plis demann Pou ou pou ou kontinye vin patisipe sou platfòm nan nap kontinye envite w e se te yon reyèl plezi pou n genyen w sou platfòm Express Network la monchè mèsi a la pwochèn e nap kontinye kominike si gen plis moun ki ta renmen antre an kontak ansanm avèk Johnny li pataje nimewo telefòn nan e nap make sure ke nou ajoute l anba video sa konsa ou ka rete an kominikasyon ansanm avèk John. Johnny mèsi anpil, mèsi paske ou te patisipe sou platfòm Express Network. Ok mèsi anpil Daril Trasilyen, se te yon bèl plezi pou mwen lè m wè m twouve m nan yon pozisyon kote m ka pataje sa m konnen avèk kominote pa m nan ki se kominote Ayisyèn nan.